Pu gwosè devon men manmanw pa ka remèt mwen. Ah cheri, twòp pale anpil bebe, twòp pale anpil.
Bagay la kòmanse ap mache nan sanm wi cheri. Kòmanse, ki bagay mwen pral kòmanse a? M kòmanse ap mouye la wi cheri. Cheri. Bebe.
Jodi a m pral mete bagay nan menw. Li ta bon.
M pral baw sèvis.
Paske chak mwen fèl ansanm avèw ou di mwen paka fè anyen or mwen pa gen bann or mwen paka remèt anyen sou kabann ou wè jodi a bebe se sou fyèl ou m pral pase cheri. M ta meyè fon kou.
M ta meyè fon kou, ebi ou. Imajin non, ou gen gwosè bagay sa, anplis. Men gwosè pam nan ap soufri ankò men m'en ou paka fè pou li li ta meyè bon mon chè ou ta fon kou. Ebyen ok Jodi a li se pa mwen kap kouri non se ou menm ki pral kouri. Ebyen m ta renmen sa. Ebyen nap kòmanse cheri.
Ok bebe m pral kòmanse ansanm avèw cheri. Bebe. Cheri.
Map retire kilòt la wi cheri. Yes papi.
Ok bebe.
Oh my god.
Waw. Kilot la santi bon bebe. Merci papi.
Ou konnen m byen pran swen l pou ou. Ok cheri pa gen problème.
Bébé cheri kòmanse. Ebyen kouche bébé pou nou kòmanse. Bébé leve. M bliye di w cheri met dyaz la cheri met dyaz la met dyaz la. Tale sa sa ye la. Cheri yon remèd bébé remèd pou m ka. Enjoy ou cheri paske ou te di m paka remet anyen sou kabann, m paka fè anyen. Men li, 3 zèd tan a file cheri, 3 zèd tan. Pale, se pou sa ki fè talè wap di ou pwal byen manyen m lan, ou pa wont pou depi m anndan kay la ansanm avè w. Jounen jodi a se dlo sal wal achte pou w gen bann? Men cheri, si m pa gen bann bebe ou di m paka remet anyen sou kabann. M oblije achte l pou m kraze w cheri paske m pa gen bann bebe m jis achte l pou m kouche ansanm avè w bebe sa pa anyen bebe. Yon gwo jenn gason tanw men gwosè tomak ou pa wont ou pa wont poukisa map boule menm map fè chalè boule menm map fè manje baw gwo ji men gwosè devanw menm anyen ou paka remèt mwen. A cheri, twòp pale anpil bebe, twòp pale anpil.
Talè Wap bwè dlo sal ou la pou gen bann bourik Pou bat la pran et ou byen pou kisa Pa kwè se pou mwen Bébé.
Sa nan fè?
Nan kòmanse? Hey!
Kòmanse? Ki bagay mwen pral kòmanse a? M kòmanse ap mouye la wi cheri. Mwen tou mwen sou zòt anmè.
Kòmè la? Ou pral bat laponyèt ou bi mwen? Gen lè w fou. Kòman la? Mwen depi m nan kay ansanm avè w jodi a w al achte dlo sal. W ap vin di m pou w gen bann twazèdtan. Kiyès ou pral fè twazèdtan avè l si pa mwen? Kòman laponyèt la cheri?
Kòmanse avè m? W al fè twazèdtan nan laponyèt men se pa nan mwen menm. Gade! Lage m tande!
Gen lè w panse m bwèy pou granmesi. Sa vle di, mwen lè m fin bwèy, lè gigit mwen kòmanse kanpe, kiyès k ap al desann li pou mwen? Pou yo jwe tande. Ki la ponyèt sa? La ponyèt. Sa vle di pou la. Sa vle di la ponyèt mal bat. Hey!
Ou fou? Kòman m fou?
Eskize tande. Cheri rete kouche la tande. Sa! Sa!